Bonjour ou byen bonsoir tout moun Byen rapid nan video sa nou pral dekotike ansanm back office solmax la pou nou ka konprann chak ti pwen ki genyen kijan chak ti e pati nan back office la ki sa ke yo itil. Donk nap eseye konekte sou yon kont ki gen yon pakej 25 liv la poum ka pran egzanp sa m pap konekte sou pam nan. Donk nap konekte byen rapid. Donk fin mete username avèk modpas epi ou chwazi pati sa la captcha sa la se menm sa ke w wè yo la ou pral kopye ou mete donk se 2 m t u epi 2. Epi m fè login nòmalman. Epi l ap mache, epi boum, m tonbe sou bak ofisyèl la. A note ke wè, chak fwa lè w fin enskri, sa te parèt. Nan videyo sou enskripsyon an, mwen te montre nou kijan pou n fè l. Donk, m ap repran yon lòt egzanp nan sa ankò. Donk, sa a se paswòd tranzaksyon. Chak sa ou pral genyen pou w fè e sou back office sa ki lye avèk lajan wap genyen pou mete password sa donk li dwe diferan de password ke nou wè m sot login nan la sa vle di ou menm lè w te enskri ou fin verifye email ou m te montre sa nan video sou enskripsyon an e ou fin verifye email ou mete yon modpas password pou ka konekte sou back office Solmax la, men gen yon dezyèm modpas ki se yon lòt sekirite anplis ki se tranzaksyon li dwe diferan de premye modpas la. Donk la ankò m pral eseye premye sa m pral fè la m pral eseye tou aktive sa sou kont sa pou nou ka wè ankò. Donk ou ale ou klike sou pati jòn nan setup e modpas la epi. li vin ba ou kote pou mete nouvo password la. Donk sa yo di, gade byen nan sa yo di a la, yo di transaksyon password la, alan de mot pasa ke nou pral mete a la, li dwe gen o mwen yon lèt majiskil, o mwen yon chif, e pi o mwen yon karakte spesyal, karakte spesyal yo se e, pwen deksklamasyon, awobaz, sin dola la, pousantaj, etc. Youn nan, li dwe gen o mwen youn nan bagay sa yo tou. epi li dwe gen pou pi piti 8 karaktè o total. Sa vle di, si w ekri yon bagay ke w mete tout bagay sa yo di a e ke se 7 karaktè ke li ye, li, li, la, lap, e, li pap asepte l. Epi li dwe diferan de password login nan. Brèf, password pou login sou bak ofisyal dwe diferan. Donk, ann ale byen rapid, m ap chwazi yon password ki diferan, yon lèt majiskil, epi yon karaktè espesyal, epi apre sa la, nòmalman, epi chif. Donk, ban m al ankò, epi, epi fini la, yo di m, wi, Password mwen an li strong sa vle di wi li bon li li sekirite epi mwen klike sou submit epi bon yo dim tout bagay fèt kòrèkteman donk se te ti premye ti bagay ke m te vle montre nou byen rapid premye bagay m te vle montre nou sou dekòtike back office la kounye dezyèm bagay ke nou pral pale nan dekòtike back office la la avan ke m monte nan chak ti pati sa yo la pou pou n esplike kisa ke li ye se kwazyè ki pral gen pou fèt 2022 a. Tout otan ke dat kwazyè la pou kalifikasyon yo e pa bagay e pa fini, mwen pap sispann pale de li. Donk, kwazyè pou 2022 a, aktyèlman la nan pati kategori ki genyen se 6,000 pwen a dwat, 6,000 pwen a goch ke yo ap pran, se 17 moun ki rete pou yo pran la. Talè ou pral wè yo pral pran, y ap jwenn 17 moun yo ki kalifye, yo pral pase nan lòt pati etap la. Kounye a, ann fon ti dekòtike l ansanm. Nou konnen ke Business All Max la li genyen 8 package. 8 package ki se de package akademi. Lè m di de package akademi an, se paske lòske ou achte package la, yo ba w yon nonm de kredi akademi ki pèmèt ou ka al suiv de kou videyo nan tout domèn ke Sol Max li menm li pozisyone l yo. A note ke Sol Max, gras a Inacteurs1, Inacteurs1 li pozisyone l nan domèn Fintech, Blockchain, Cryptocurrency, entèlijans atifisyèl, donk pi fò nouvo teknoloji yo, donk se nan domèn sa yo ke Inatwesan di Solmax pozisyone l. Donk yo fòme w nan tout pati sa yo tou, donk de kredi sa yo ka pèmèt ou al swiv de kou sou yo. Donk avan ke m rantre nan domèn kredi a, e kredi akademi yo, de pakedj akademi yo, n ap pale de pri pakedj yo. Donk gen pakedj ki vann 25 pound, 25, 25 25 pandan ou byen 25 liv sterling, 25 GBP, se monè Angletè la, ke mwen te fèl deja, donk e an eseye tou refèl ankò, kijan ke konvèsyon liv sterling an dola, pou nou wè kijan ke li ye, donk aktyèlman la, on liv sterling vo 1.38 dola, donk si ou gen

Plis pake dja wo, plis li ba w nonb de kredi ke w ka swiv plis kou, ke w ka achte plis kou sou lòt sit ke m pral montre nou talè a la. Donk, a note ke lòske yon moun nan ekip ou an li pran yon pakedj, kantite pri pakedj la vo a se kantite pwen ke l ap ba ou. Si l pran pakedj 25, l ap ba w 25 pwen, si l pran 50, l ap ba w 50 pwen, eksetera. E nou wè ke Kritè de kalifikasyon pou kwazyè la, an ale pou kwazyè la, nou di chak pri pakèt yo, yo bay yon menm kantite pwen an, men, pou sa konsèl Max di apwopo de kwazyè la, se jiska 31 desanm 2021 ke dènye dat pou kalifye nan pou kwazyè la, donk nou wè li bonè e gen yon posiblite pou anpil moun kalifye byen rapid. Donk, aktyèlman la yo nan pati de 6000 agoch, 6000 adwat la, jan ke m te di l la, sa vle di, Nou wè ou ka jwenn 6 moun ki pran pakedj 1000 liv la epi li gentan pèmèt ou jwenn 6000 la. Donk ou ka mete yon moun li pran pakedj 1000, li menm tou li mete moun ki pran pakedj 1000 ou vin gen 2000 pwen, chak yo mete pa moun ki pran pakedj 1000 vin jwenn konbyen pwen jiskaske ou fè 6000 lan byen rapid. Sou lòt bò a tou menm jan. Donk nou wè se trè fasil pou jwenn pwen sa. Ou konprann? Ou jwenn yon nonb de moun ki pran 500, ou jwenn sa k pran 250 eksetera epi ou gentan fè pwen pou kalifye pou kwazyè la. Donk, aktyèlman la a, y ap pran 100 moun ki nan 6000 agoch 6000 adwat, apre sa yo pral travèse nan 100 moun ki nan 6250, 6200 agoch 6250 adwat, jiskaske yo rive nan dènye kalifikasyon ki se 8250 agoch 8250 adwat. Donk nou p ap twò etènize n sou kwazyè la, se pa plis pou li menm nou vini. Kounye a la, annou pale de. ann retounen pale de kesyon de package akademi yo avan ke m byen dekòtike back office lan pou nou. Donk, lè n ale sou Google, ou bezwen wè kote lòske ou fin achte package, kote ou bezwen, ou ka wè pou al swiv kou yo, w ap tape Ignateur Academy. Depi ou tape Ignateur Academy sou Google, l ap ba w sit Ignateur Academy an ki ka pèmèt ou swiv kou yo, Ignateur, Ignateur pwen Academy. Se konsa domèn sa a li ye. Epi lè w monte sou li, klike sou li pou n ka, pou n ka al wè. Talè. Ok. Lèm klike sou li pou n ka al wè la. Donk nou wè Ignateur pwen Akademi, se sit la. Se sou li menm ke w ap swiv kou yo e pi e nou wè kou yo sou blockchain, fintech, lwa, eksetera. Donk se yo fòme w e nou konnen ke sòt e Ignateur san li fè patenarya avèk de seri de gwo e inivèsite an Angletè e ke lòske ou fini fòmasyon ou yo e ke ou achte sou kredi nan Ignato Academy a, y ap ba w yon sètifa, yon sètifika e yo di w ke sètifika sa a w ap kab itilize l nan sevo w, si w pral depoze sevo w yon kote eksetera. Donk, sa vle di yo sètifye w. Sa vle di li ka menm ede w nan domèn pwofesyonèl ou, si w ap mete seve pou al postile pou yon djòb kèlkonk nan tèl bagay. Donk, li ka yon plis pou ou. Nenpòt peyi ke w ye, w ap gen yon sètifika ki soti an Angletè ki sètifye ke ou gen ide, ou gen, ou te pran fòmasyon sou tèl domèn. Donk, lè n login, w ap login avèk menm username epi password ou genyen nan Solmax la. Donk, m ap monte sou pati pa m nan, nan kont pa m nan. Donk menm login avèk menm username, menm modpas avèk menm username, m klike m ba yon robo epi m fè login. Wè, an ale, m fè login. Boum, epi l tonbe sou dashboard Ignateur Academy an la. Donk nou wè la, mwen genyen 2 kou ke m te achte. Youn te koute m 5 kredi. Youn te koute m 10. Sa vle di, ou konnen, a pakej ke m te pran an, m te gen an total 100 kredi. Donk, mwen itilize 15 ladan yo, m rete 85, ke m ka achte lòt kou toujou. Donk, sa e 2 kou sa ke m te pran. Donk, lè w bezwen achte kou, w ale la, nan Buy Course, Courses. Bèl konsèy epi ou wap jwenn ki kou ke ou poko pran pou achte wap wè gen kou sou trading, trading, avanse, guide etc nou wè sa koute 20 kredi 40 kredi etc plis ou gen kredi plis ou gen kredi plis ou ka achte nou wè sa se pou krim finansyè donk son antrepriz kap fòme ou sou krim finansyè etc donk map fè lòt videyo sou sa m pap twò rete. sou li se back office sol max ak yo nap plis bagay men konnen ke loske ou rantre ou achte pakej la ou gen yon nom de kredi ki li a pakej la ke ou ka swiv de kou video ki trez enteresan pou konnen sou sijè ki enterese ou la ou chwazi kou a donk m montre nou trè bagay sou trading yon ti gid byen bazik sa koute m 10 kredi a pou nou ka wè. Dòk men yo bay entwodiksyon, men videyo ki gen pou entwodiksyon la trading, kisa forex ye, bagay, gen terminology, gen pip, kisa yon pip ye, pwen, tiks, donk se vrèman enteresan. Donk ann fon ti plen yon ti videyo byen rapid menm si m ap fè yon lòt videyo pli global sou sa.

m te ka voye l sou kreyòl ayisyen tou, men m voye l sou lang fransè. Donk, premyeman, yo wè ou wè mon kont. Kote ki te make my account lan, nou wè mon kont, ou wè l make ki package ke w genyen. Si se smart la, li make entèlijan, donk li konvèti l la. Nou ka gade nan tradiksyon, nan tèks dorijin lan, se package smart. Li montre ki evalyasyon, evalyasyon an se Kòb retou ke w gentan fè sou pakej sa. Donk se yon pakej 25 liv ke m te pran e ke nan yo montre m la men nan anviwon kantite kòb de pousantaj ke pakej la jwenn chak jou a ki gentan anviwon 5 liv sterling, 5 GBP ke gentan e kòb ki gentan tounen an montre. Li montre w nan ki ran ke w ye, sa vle di nan ki grad, si w se senpl manb, si w se rejyonal direktè, grad ki pral ba w pèmèt ou jwenn machin Mercedes

Si w pa t fèmen l menm, sa yo ba ou l, e si w te fèmen tout, w ap genyen tout an kont fèmen. Donk pou n ka byen konprann, donk kont I 100 se ki kantite I 100 ke w genyen. Aktyèlman la, yon I 100 vo 59 santim. Donk byento kou pa baromèt sa a nou wè a la, li wè l a 45 pousan, nou ka pi ta m konekte ankò m montre nou wè l gentan a 100 pou li prèske 100 pousan. Depi kou baromèt la pase a 100 pousan, pri I 100 ap ogmante, l ap vin pase a 60.

Donk se sa nou dwe konprann. Donk e isan yo ka vin vo anpil bagay pi devan ki ka yon lòt sous de richès ankò. Donk pati bonus total la se kote ke w fè kòb biner, matching bonus, lòt kòb sa yo. Se la ke y ap parèt. Se la k ap gen bonus total kòb ke w fè nan devlope ekip. E pi nan pati kont an espès la se la ke kòb w ap kab retire yo paske nou konnen Lòske ou touche, lòske ou touche, ou gen 75 pousan k ale nan kòb ke w ka retire epi gen 25 pousan ki ale nan kont komèsyal la pou achte pou ba w yon kantite an isan. Sa vle di, w ap jwenn yon kantite an isan. Chak fwa w sikle, chak fwa w fè kòb tou, kantite isan ke w genyen yo ap ogmante ki ka vin pèmèt ke lòske pri isan an vin pi bagay, w ap ka ba l trade yo pou vin ganye pi plis lajan. Donk, pati sa a se pwen nan rezo, pwen ke w genyen adwat, Epi pwen kou gen agoch sou semèn nan. TW a, se semèn e sa ke w ye aktyèl la la. Donk pwen ki genyen sou semèn sa, epi BF la se lòske yon semèn rive epi nan lòt dimanch yo repati pou yon lòt semèn. Donk pwen ki te rete ki pa t sikle pou semèn pase a yo vin pase nan Lòt se yo pase nan BF sa yo, swa sou bò dwòt, si se sou bò dwat ou te gen pwen yo, yo pase sou bò dwat, si se sou bò goch, yo pase sou bò goch. Epi moun ekip la, se moun ke w genyen nan ekip ou. Dirèk, sa se moun ke w enskri sou lyen pa w dirèkteman. Epi e agoch, li montre konbyen moun ou gen agoch. Epi adwat, li montre konbyen moun ke w gen adwat. Donk li montre w konbyen moun ke w genyen sou lyen w dirèk, epi li montre konbyen moun ke w genyen ni agoch ni adwat ki ou ka fè kalkil konbyen moun ou gen total pa anba w nan ekip ou a. Donk, an n rekapitile pou ti kazye yo ankò, Mon kont demontre ki pakej ke w genyen, demontre konbyen kòb, 1 pousantaj, paske ou toujou ap jwenn 1 pousantaj oubyen si w te bouste pakej ou a 2 pousan pa jou, ou toujou ap jwenn retou de kòb pa pakej ou a. Donk, m te, pakej sa a, e kont sa a m te pran, m te fè ti zòn m nan pran youn 25 liv. Donk,

pousantaj la ap chanje tanzantan, donk plis pousantaj la ap chanje se plis pri a ap monte. Epi sa e lè w bati ekip, lòske w gen komisyon dirèk ki rantre, e la y ap vini, y ap ba w montre w semèn dènyè la konbyen kòb ou te fè, epi y ap montre w total kòb ke w fè nan kesyon de bati ekip, epi la nan kont an espès la w ap wè se la ke w ap genyen nan pati komisyon sa a, se lè w ap wè kòb ke w genyen ke w ka retire an bitcoin, an virman bankè, jan ke w vle, nan lè w bati ekip. E pi, sa se pati Isanco fè nan semèn nan, nan siklaj yo, paske se 75 ki pral la, 25 ki pral la. Nan total la, w ap wè kantite w gen total, e pi w ap wè 75 pousan la, pi 25 pousan sipoze al la, ki pou pèmèt ou gen kantite isan, e pi pwen ke w genyen nan rezo yo, kòm m te di a, e pi ekip ou. Donk se sa ke nou dwe konnen. Kounye a, lè n fè yon ti desann pi ba, Nou wè bagay kwaze a la, jan ke m te di a la. Pwen ke w, e, kantite pwen pou gen a dwat se si, si mil, kantite pwen pou gen a goch se si mil. Depi w rive nan bagay sa a la, y ap voye yon, yon, yon, yon email ba ou ke w kalifye pou kwazyè la. Epi yo di w men pwochen ran ke w ka atenn ki se patenè maketing endepandan si w fè l. Epi la yo montre w ki mizajou ki genyen. Donk sa se pou premye paj back office la dirèkteman. Donk se te pou sou dashboard la, tablo de bò la, dashboard la, ki montre nou pati sa a. Kounye an nap wè mon profil pa anba. Nan mon profil la, lè w antre ladann se la w pral wè enfòmasyon w dirèkteman, wap wè non, prenon, email kote mete, nimewo telefòn etc. Nan ki dat ou te enskri, sou lyen ki moun ou te enskri etc. Epi se la tou wap wè edite a, se la w ka modifye e non, prenon si w te fè erè ladan yo. nan edite a. Lyen denvitasyon an, se la ke w ap wè lyen envitasyon ke w genyen. Abone a Solmax Powas, apre m ap esplike l talè. Donk, lyen denvitasyon an, se la ke nou pral wè lyen de, donk byen pran san nou pou nou byen swiv chak etap nan videyo a, piske bak ofis la pa si fasil pou nou metrize ke sa. Donk, pran san nou pou nou gade videyo a, pou nou ka metrize l enpe. Donk, edite a, si m klike sou li la, l ap bay kote pou chanje non, prenon, eksetera, imel, tout bagay nèt, ou te mete enfòmasyon deja. donk lang eksetera epi lyen denvitasyon se la ou pral wè lyen pa w la men lyen an smg.linkedin.com/slash username nan epi ou ka chwazi pou si se agoch lòske ou mete yon moun pou l desann si se adwat lòske ou mete yon moun pou l desann eksetera oubyen si w ap kite l sou ou tou Donk se la ke w ap wè lyen eksetera pou konnen ou menm si w fè wè ou gen moun sifizaman de pwen agoch ou vle se adwat ou just chwazi adwat epi lòt moun ke w bay lyen w lan l ap just desann sou bò dwat ou epi ou oubyen si w ap kite l agoch ou kite l agoch epi ou klike deyò epi l bagay nòmal. Epi la pa anba se la w pral modifye kesyon de adrès ou vil ou mete tout bagay sa yo depi w fin byen ranpli pwofil ou lè sa w ap kab pase

e pou sou antrepriz la ka ede ou devlope e biznis sa a kòrèkteman. Donk lap ba w yon kont mesaje Solmax, sa vle di wap gen yon sòt de email Solmax pro ke lòske ou ekri moun yo pou yo wè kòmsi la se yon pwofesyonèl nan biznis yo ki ekri yo, email la pèsonalize epi lap ba w 2 paj de bon yo tradui ou konnen se Google tradiksyon yo tradui l nòmalman sa se sa se sa se tunnel de vente e pa antonwa de marketing pou yo te plis anplwaye se ou konnen e tradiksyon an se Google ki fè l donk se tunnel de vente e des evenements avek des tunnels de vente pou ka promouvoir biznis an pi byen donk moun ki gen ide nan marketing digital yo ka gentan konnen sa funnel la ki sa tunnel de vente lan se lòske ou ka fè des invitasyon sou Facebook, Instagram e ke ou genyen yon sòt de tunèl de vant ki pwograme moun yo pou moun yo vin jwenn ou kòrèkteman pou yo jwenn enfòmasyon ke ou vle ba yo a. Donk tout sèvis sa yo e antrepriz la k ap founi yo poutèt just abònman 2.50 liv sterling sa ke ou fè a, ki pou ka byen fè maketing pi apwofondi de biznis ou an. Donk li pa obligatwa, se just yon opsyon ke biznis lan bay. Donk se biznis y ap fè, donk yo ap pèmèt ou amelyore sistèm de maketing ou an tou, epi yo menm tou y ap fè kòb tou, se kòb k ap rantre tou. Donk se yon sòt de sèvis ke yo ofri yo, ke ou menm ou peye yo pou sa. Donk, apre sa gen Monrezo. Monrezo se ekip ou, ekip a goch, ekip a dwat, ki jan ke li ye. Donk se enpòtan e pou ka wè, donk lè w ap wè moun ou gen a goch, moun ou gen a dwat, ki jan ke li ye, ki yès ki pran pakèt, eksetera, ki jan ke ekip ou ap pozisyone, ki moun ou gen tou de bò yo, konbyen pwen ke yo gen pa anba yo tou, si yo pran pakèt, w ap pran tout enfòmasyon yo la nan kesyon de monrezo a. E pi nan mon ekip la tou ou ka wè ki moun ki enskri sou lyen yo dirèkteman. Donk, si w ale nan pati sa ki an ble a la ou klike sou li w ap wè ki moun ki enskri sou lyen yo dirèkteman. Donk, m pa bezwen antre sou li. E pi la nan tranzaksyon, donk byen presa nou, nan tranzaksyon w ap wè ki package ke w genyen. aktyèlman la, ki pakej ou te genyen, ki dat ou te peye l, epi an ki mwayen ou te peye l, epi pèman apwouve men nan ki dat li te apwouve eksetera, kont an espès sa ap zewo pou kod sa puiske li pa gen bagay sa yo, kont an ti pakej 25 li te ye, men nan kont ouvè la wap wè konbyen kòb ke w jwenn deja nan chak jou, yo montre w chak jou du lundi au vendredi, genyen kantite santim sa, 0.19 e liv sa ki vini chak jou. Epi nan kont depagn nan, se sa ki ale nan isan yo ki se 0,06 chak jou. Donk yo ti kal konsa paske kont sa son ti kont 25 liv. Donk nou konnen kont 25 liv la, e pa gwo pwofi ke sa lap rantre par jou. Donk se lè w nan yon pakej ki pi elve w ap rantre yon nonb de pwofi, yon pwofi par jou. Donk tranzaksyon an pa vrèman gen twò gran choz ki twò e bagay pou bagay. Donk la ankò ou ka wè kredi. Donk nan tranzaksyon an nan pwent lan la w ap wè kredi epi yo montre w ki konbyen kredi ke w genyen. Nan pakej 25 lan ou genyen 5 kredi e si m klike sou HTDEC ou y ap voye m dirèkteman sou sit Igniter Academy ke m te montre nou avan an, epi men ni yo tou, m tou konekte dirèkteman. Donk m pa bezwen al, ou pa bezwen al pase sou sit la dirèkteman jan m t al chèche l nan Google la. Donk depi w ale nan tranzaksyon, w ale nan kredi a, ou ka tou bagay epi ou ka deside si w al pou w ap achte kou, ou ale nan nan pou w achte kou, epi ou chwazi ki kou w ap achte. Donk e, eksetera. Donk e. E pwi, e pa anba tranzaksyon wap jwenn mon portfolio. Portfolio a se portefèy ou, portefèy isan w lan ko genyen. Donk e la wap wè e kantite liv ko vin gentan genyen e pi kantite ke wap jwenn total. Donk se 50 liv, donk se 25 liv ke e liv sterling. Donk la wap di liv yo pou moun pa pa pa. pa twouble, donk se 25 liv sterling ke pakej la te koute, donk se 50 liv ke w ap fini pa jwenn. Donk epi e pou kounye la gen tan jwenn prèske 5 liv ke gen tan fè jwenn nan kòb ki tounen yo. Apre sa epi w ap genyen. Donk, jiskaske ke w ap rive, rive 50 liv la, donk, nou konnen la ankò, w ap tann yon bon anviwon 200 jou, pou ka vin, pou te bay 25 liv, pou jwenn 50 liv, si w pa janm devlope ekip, ou pa janm fè anyen, donk, e, donk, pa vreman gen bati richès la. Epi nan boutik, boutik, pati boutik la se la ke w ap wè boutik, shop an anglè, donk fòk nou byen gade pou nou ka byen retwouve nou, menm si se pa sou menm lang ke yo ye, n ap toujou gade, gade nan anba chak ti bagay, n ap wè ki ti siy ki gen sou kote, nou wè ti siy kay la pou dashboard la, tablo de bò la, nou wè ti siy pwofil la ki jan ke li ye, ti siy rezo a ki jan ke li ye, nou wè chak siy. Donk pou pou boutik la oubyen shop la nou wè ki jan li yon ti valiz ki bagay, donk la w ap jwenn package, tout pakej yo avèk pri yo pou achte, se lè wap gen bezwen sou pou upgrade oubyen si w potko peye pakej yo se lè wap peye pakej, m fè videyo dirèkteman kijan pou peye pakej, epi wap chwazi ki pakej ou ye suivan de pri yo, epi apre sa wap desann eksetera wap chwazi se 1 pousan wap jwenn chak jou oubyen si wap kite tout totalite de 200 pousan an yo ba ou lan isan pou petèt si pousantaj isan an ap monte si lè yo pase an bous wap jwenn plis kòb eksetera donk apre sa genyen gift card bon sa se siw gen kòb deja e ou ka kreye yon gift card e ke w voyel ba yon moun moun nan moun nan peye dirèkteman e e epi gen evenman si gen evenman epi top up pou bay solmax e dirèkteman donk rekonesans kounye an rekonesans oubyen rekonitans lan se grad yo, se pati ki gen grad yo e ki sa pou fè pou grad yo. Donk lè w rantre, ou sèlman rantre an senp envestisè, wap wè sa sèlman t koche. Wap wè se pati member a ki koche, sèlman tout bagay yo nèt koche ladan. Donk ou pa ko yon patnè de maketing endepandan, ou poko yon patnè endepandan, ou just yon envestisè, ou pa yon rezoutè menm. Ou pap devlope ekip, ou just pozisyone w an manb. Men lòske w kòmanse mete moun pa w, kòmanse gen manb pa w eksetera w ap avanse w ap ranpli kondisyon sa yo e lè sa w ap avanse an grad nou wè ke gen de seri de grad ke w ap rive ke w ap menm ka ganye yon Mercedes klas C-klas, Maserati, Bentley, Rolls Royce depandaman de jan ke w devlope ekip yo e nou konnen gen moun nan entènasyonal nan lòt peyi yo ki gentan ap rafle grad sa yo epi konpansasyon Lè w ale nan konpansasyon an, se la w ap wè kote ke w fè bonis yo. Bonis ke w fè yo total, sa vle di lè w devlope ekip, tout pati sa yo pati devlope ekip. Ou ap wè kòb ou fè nan bonis dirèk, kòb ou fè nan binè, kòb ou fè nan machin bonis, eksetera. Epi, sant denfòmasyon an, se la ke w pral wè kèlke ti enfòmasyon sou sa k ap pase nan biznis lan. Ou ap wè dènye nouvèl ki te genyen se 3 fevriye te gen yon mentnans. FAQ a, se la ke y ap montre w kèk ti enfòmasyon de ki jan, kèk ti kesyon ke w ka genyen pou w poze, ke w te ka poze, ke w ka gentan jwenn kèk ti repons sou yo. E pi resous la se, se la w pral ka download fòmasyon.

epi fòmasyon prezantasyon bak ofis la, ou ka jwenn menm videyo ke yo fè sou prèske menm tip de videyo de sa ke mwen menm mwen fè yo pou nou an kreyòl la. Donk an gwo se se majorite sa gen epi sipò la, donk la l make soutyen an franse, sipò la, se la ke w ap kab kontakte yo, w ap kab. la li la ou kreye pou ouvri yon nouvo tikè epi wap chwazi sou ki pati ke w vle poze kesyon si se sou kont lan si se complain se general oubyen se ka regle se pwoblèm epi w chwazi l epi w fè next epi apre sa yap ba w sou ki sijè ke ki pwoblèm nan ye wap mete ki sijè epi apre sa ou ekri yo kòrèkteman ou ka menm voye de foto de screenshot de pwoblèm ke w jwenn nan. kòrèkteman nan sipò la. M retounen sou back office la. E pi, an gwo, m kwè m fin pran tout ti kategori yo de bagay la. Donk, nou konnen ke nou pap janm konprann back office an yon sèl kou. Donk, an ti rezime pou m ka tèmine. Donk, tablo, tablo de bò la e li menm lap ba w paj sa ki gen tout pati enfòmasyon de kont lan se kòb ke retou envestisman w lan.

Donk li a 45 pousan, kou l rive a 100 pousan l ap pase a 60, jiskaske l ka rive on liv, de liv, sis liv, uit liv menm. Epi sa e bonis total, sa e kòb ke w fè nan devlope ekip, donk la li a zewo paske kont sa pa ko devlope. Epi la e la w ap jwenn kòb ke w ka retire sou on bitkwenn oubyen on viman bankè eksetera jan ke w vle a. Epi sa e kòb ki prale nan isan, sa se ekip ou e pwen ke w gen agoch a pwen ke w gen adwat. sou semèn aktyèl la avèk sou sa ki rete an balans epi ekip ou konbyen moun ke w genyen agoch e adwat ki jan ke tout bagay ye. Epi e lòt ti pati sa yo m te montre nou kisa chak grenn ti konpatiman li menm ke li ye. Donk an gwo pa bliye kwazè la ke m ta renmen ke yon maksimòm de ayisyen kalifye nan kwazè la. Donk travay pou n kalifye pou kwazè la epi apre m garanti nou ke n ap pran san nou pou n devlope ekip nou kòrèkteman, pou n fè maksimòm de pwofi e menm rive ganye machin ke yo ap ofri nan lè w rive nan kèk grad yo nan Solmax Group ki se yon biznis ki pa neglije sitou kesyon de isan yo ki ka fè fòtin anpil moun menm jan nou wè Bitcoin aktyèlman la ki vin prèske 50 mil dola la ke lòske l te lanse li pa t menm 10 santim donk nou wè ke avèk le tan ki an Bitcoin nan vin pran valè se konsa tou isan an tou nou ka wè ke jounen jodi a pandan l 59 santi m nan eksetera si w vin gen yon kantite li ka vin fè bati yon ou li vin ba w posiblite pou gen yon pil yon richès ki vrèman enòm se yon de kantite w genyen avèk pri ke l vin genyen valè ke l pral vin genyen sou mache a donk mèsi tout moun ki t ap swiv videyo a se te avèk Minoyer pou te ka dekòtike bak ofis la pou ou avèk kèk ti pwen enpòtan Inatwe Academy kèk ti lòt bagay ki enpòtan pou nou te konnen donk e bay bay a la pwochèn pou yon lòt videyo parèy.